Bonjou bonswa tout moun depandamman de lè ou pral gade video sa pa bliye ou sou men sa ki atis nou se platfòm sosyal youtube nimewo 1 pou konn tout sa kap pase sou atis kew renmen anpil yo. Nou pral pataje yon video avèw ki vrèman sansib e nou te jije ki enpòtan anpil pou fanatik Anie Alerte yo okouran paske se yon atis ki gen yon vwa ekstraòdinè nan 8 ème may la e menm mwen pèsonèlman m toujou ap kesyone Ki rezon siksè l pa fè plis enpak ke jan l ye a? Epoutan, te gen anpil rezon ki te chita dèyè l. Anie Alert te kòmanse fè kèk fanatik santi ke gen difikilte nan karyè l. Si nou raple nou, sa gen 1 an de sla, apre ke Guy Wewe te fè yon deklarasyon sou li, e avèk dlo nan zye, li t ap rakonte istwa lavi l. E nou vin jwenn Anie Alert ki rive nan yon etap ki pi difisil, kote ke li te siyen yon kontra avèk yon manadjè l, e sa kòmanse mete karyè l an peril. Nap pwofite anonsew nan video sa nap tou fè tiraj nou ti geng nan. Rete gadel pou konn siw genyen. 22 out 2017 Annie Alerte siyen avèk Carisol Inc. Carisol Inc ki se konpayi ke ex manager li an ki rele Sheila ap dirije nan New York. Nan seksyon 6 kontra, e gen plizyè bagay ki di nan seksyon 6 kontra, mwen pa di tout la nan tweet la paske tweet la tap twò long men m kapab ale nan seksyon 6 kontra pou mwen menm mwen di nou. E sa ke li ye. Li di ke tout mastè mizik oubyen demo ki anrejistre pandan dire kontra a, mizik sa yo se pwopriyete Karisòl. Men sa pou nou konprann. Manadjè a, alepòk oubyen konpayi ke Ani siyen avè l la, se li menm ki envesti pou Ani anrejistre mizik yo. Sa vle di si gen yon bitmaker pou yo peye, si genyen yon deplasman pou fèt nan stidyo, si gen yon bagay kèlkonk, so se manadjè a ki mete lajan l pou l fè l. Donk, lè ke se manager a ki mete lajan pou l fè, donk manager a li menm tou ap pwoteje, anfen, ekip sa ap pwoteje tèt li tou, se yon lajan ke yo ap depanse, fòk yo jwenn lajan an bak. So kounye a yo di ke tout mizik ki anrejistre pandan kontra a, se pwopriyete K-Resoul, yo pa pwopriyete Annie. Sa vle di, dwa sou mizik yo, dwa d'exploitation mizik yo, se yo menm ki genyen l, Annie pa genyen l. Se sa ke li di nan seksyon 6 kontra a. Ok. Ki sa ke li di ankò? Li di ke soti yon mizik an deyò de tèm e agreement ke yo genyen an tou kareman breach kontra a. Sa vle di ou gate kontra an si ou menm ou fè l pa rapò a tèm ke ou pa t genyen. Kontra di nan seksyon 6 la ke tout mizik ke Annie anrejistre pandan peryòd sa a se pwopriyete K-Reysol. Se pou sa ke Annie jwenn copyright strike ke li menm li jwenn la yo kounye an paske mizik sa a aparaman te anrejistre sou K-Reysol. Annie pral pale de sa, nou pral rive sou li. Kounye an, fast forward, an janvye 2020, Annie ki petèt pa konfòtab avèk kontra a, Annie deside renegosye kontra a, oubyen negosye rezilyasyon kontra a. Sa vle di Annie di, m ap rele Annie men fò m fin, non, m ap rele Annie, Fòm fin di tou sam ke m gen poun di and then mwen menm mwen pral pale avèk Annie paske mwen gen de detay ke mwen genyen ke Annie justement dwe eklèsi pou mwen. Donk an janvier 2020 Annie deside negosye rezilyasyon kontra. Men nan rezilyasyon kontra a li di, sa map di nou an se selon lèt ke Carissol ekri Annie le 29 mai 2020 ke yo voye yon kopi pou mwen. Li di ke pou Annie rezilye kontra a fòk Annie ta peye Carissol, donk ex manager li an 45 mil dollars de dédommagement. Kòman peman 45 mil dola sa a ta dwe fèt? Annie ta dwe bay 10 mil dola nan sinyati rezilyasyon kontra, sa vle di nou dakò ke nou pa nan kontra ankò, donk mè 10 mil dola. Annie dwe fè yon dezyèm vèsman de 10 mil dola, k ap fè 20 mil dola. Epi answit, Annie dwe fè yon seri de 25 peman a rezon de 1000 dola ameriken pa mwa sou 25 mwa, ki t ap jisteman konplete 45 mil dola.

Ta sanble ke Annie Alerte, jiskaprezan, te sèlman bay, e Annie pral vin di nou sa la, te sèlman bay premye 10,000 dola an janvye. Annie bay premye 10,000 dola e li pa janm kominike avèk Carrisol e ex manager a sou kòman ke l ap fè rès peman yo. Yon sèl jan m ka rezoud pwoblèm nan ka, se genyen yon, se genyen yon, yon avoka, meton avoka sou dosye a. E erezman, m gon avoka sou dosye a kounye a. Men sa m pral pale kay ou. Rezon ki fè m ap di tout bagay sa yo, m ap di l pase ke gen anpil atis an Ayiti oubyen atis ki fèk vini isit ki pa konnen sa sa vle di lè yo rantre kò yo nan yon bagay ke yo pa konprann. Mwen rantre Ozetazini le 16 janvye 2016. So, an 2017, m poko gen ankenn anglè sou mwen. Ok mwen rankontre avèk yon dam ke mwen mande l se mwen ki mande madam nan pou vin manadjè m mwen mande l mwen di l ke mwen gen talan m ap chèche pou m kapab fè eee rive nan mizik mwen ta renmen ke ou ede m avèk kè m avèk tout sansiblite m tout inosans mwen mwen mande yon moun pou vin ede m lè dam nan rantre nan vi m Carel se te yon moun e kòmsi se te yon sè Bondye te voye sou wout mwen se yon moun lè bagay yo difisil m ale kote l men m pa t janm panse si yon jou Se t ap wòs enmi m nan lavi m. Paske si m rankontre avè w, mwen soti Ayiti, mwen pa pale angle, mwen ba w tout, mwen ba w tout dwa sa pou w ban mwen yon papye pou m siyen l, mwen pa janm panse ke w ap ban mwen yon papye k ap, k ap fè m tou siyen lavi m ak lanmò m, lavi karyè m. Paske ou konnen, ou konnen ki sa, ki sa mizik vle di pou mwen. Ou konnen ki jan, ou konnen ki jan tout fanmi m, se, se avèk, se kòmsi se sou do m yo kanpe avèk mizik. So, m ap kouri siyen papye. Ban m esplike bagay la jan l ye a. Aprann nan lavi a, Pa tout moun ap fè sa ki bon pou yo pou yo pwoteje tèt yo. Ou menm se pou toujou bat pou pwoteje tèt pa w an retou. Se sa ke w aprann kounye an. E m te kontan ke w di sa, se ke sa k ap fèt la, se vre ke ou viktim de li, piske mizik ou pa ka soti, ou siyen yon papye ke w pa p konprann, etc. Se sa ke w vle ke moun tire de sa k ap pase. Esplike wi menm bagay siyen papye a. Lè madam nan banm kontra a, se te mwen avèl sèlman. Premye bagay ki genyen, wap banm yon kontra yon atis ki ret an Ayiti, m pa pale angle, ou ta sipoze gen yon witnès ki pou la, ki pou chita avèm, ki pou fèm konprann kontra a, men kisa l ye, men kisa l ye, pou nou avanse. Ok, li banm yon kontra, mwen siyen kontra. Mwen siyen kontra a, mwen kwè se te an Out 2017. An Out, le 20 Out, yo ekri l wi la, le 20 Out, le 22 Out 2017. Ok. M fin siyen kontra a avèw le 20 Out 2017, pa vre? 2017 a 2018, 2019, Ou pa janm soti anyen. Kontra te di konsa ke w ap soti yon albòm, albòm w ap soti a, w ap gen 50 pousan sou li. Pa vre? Nenpòt ti pwoblèm ki gen antre nou, ou kan ou cancel bagay mwen. Kòmsi si m ta gon sipoze gon videyo k ap soti la jodi a, jis paske m gen dwa fè w pòs, yon pòs sou Instagram ki deranje l, Li cancel li cancel poul soti mizik la. Fanatik ap jourem chak jou ap dim ou pa wè chez map travay du Carel m pral m komanse travay. Donk sa vle di ou vle dim ke
emosyon Sheila te konn jwe anpil sou karyè pa ou alos ke ki pa gen oken rapò avèk kontra. E sa deranje jisteman sa ke ou menm ou te vle fè avèk karyè ou. Egzakteman.
Nenpòt ti fache l fache, nenpòt ti pwoblèm ki pase antre nou li gen rapò sou karyè m pa vre? Li kanpe li fè kòlè l pa deside avanse ok nou kite l la ok pa gen pwoblèm. Aprè tout tan sa yo Lè mwen travay, lè m kòmanse bouk, mwen premye travay m al travay nan yon studio Bouklin. M te gen prèske 7 mizik. Si m ap bay manti, nenpòt moun ki konnen Chiko, bati, basis, moun ki. Chiko Bwaye. Moun ki jwe. Nan besment kay Chiko, m konn sa trè byen, m konn le fè. Wi, m travay on albòm. Anpil moun toujou ap di ke mwen pa wechèz, se sa ke m pa soti mizik, ok. Anpil moun ap voye di m, nou pa ka pale bagay legal la, men m ap jis esplike ki jan bagay la ye pou yon moun pa rete kòm si w ap lonje dwèt sou mwen oubyen w ap lonje dwèt. M pa konnen, nenpòt bagay ka tounen kont mwen. Moun yo di bagay ap tounen kont mwen, whatever.
Because nan sa m rive la kounye a, pa gen anyen, m pa gen anyen m ka fè. Anie Alerte pa pou mwen ankò. Ok? M fin travay plizyè pwojè. Ok? Pou plizyè rezon ki pa, ki pa ni nan mwen ni nan li menm, yon move bagay pase avèk Chico. Chico di ke li pap bay, li pap bay album. Album mizik ou t anrejistre yo. Wi, li di paske si m ap travay avè yo a,

Annie, relax. Annie, m ap oblije voye w ale. Anplis sa, m ap kontinye ap di ke ou pa wè chèz, ou di sou dat. They don't know what I've been going through. Any little thing, nenpòt ti bagay ki rive, yo met yon pòz sou karyè m. Pandan m siyen yon kontra, ok? Mwen di you know what, that's fine. Mwen rete la, mwen rete la, mwen rete la Carel. Mwen rete la, m ap kontinye goumen, mwen rete la. Mwen di ke you know what, n ap gen album nan together. E someone, that was someone that I loved. On jou, m sonje Martinique, Carel mwen di l sa. Li te gen yon pwoblèm avè m, li panse ke... Li te Matinik avè w, lè n t ale nan konpa festival la, novanm 2018. Li panse m prale, li panse m prale. Mwen di, cheri, m pa gen yon pa m ap fè. Si m gen pou m mouri demen, si Jerry m ap kite tout bagay nan men w pou w pran swen manman m ak timoun yo pou mwen. Paske m ka fè w konfyans. That was someone that I love, Carel. And si se manti m ap bay, Bondye mèt pran vi m aswè a. I know, I know, Annie, Annie, I know that. Annie, Annie, mwen viv ou menm avèk Sheila deja, nou t ansanm. Men kounye an. Ann avanse yon ti kras, ann avanse yon ti kras. Nou te Jakmèl, nou te Jakmèl an janvye ane pase, ou te fè m tande yon ekip mizik. Yeah!
Pale m de mizik sa yo. Yeah! So kounye a, lè mwen, lè bagay lan rive nan dis, kounye a la gon dènye bagay ki pase antre nou, the manager drop the contract, li broke, li di, and I have it, and he made I have it everywhere, she said, I don't wanna work with you anymore, get me someone to bail me out. Mwen ekri l mwen di l cheri, nan endistri etchenmay la, pa gen bagay konsa, kote m pral jwenn avèk tout kòb sa pou m remèt ou pou m retire albòm nan nan men ou? M pa gen, li di ok, you know what, just do it, just, just do it, epi pran 50 pousan pa w la, touche kòb pa w la, epi tou, pou n kapab kontinye, ok, pa gen okenn pwoblèm, pa gen pwoblèm nan sa, an n fè albòm nan, se yon albòm n ap fè, an nou fè l pou l fini. Li di non, li p ap kontinye travay avè m ankò, mwen ba l twòp tèt fè mal, whatever, m pa bezwen rantre nan twòp detay, mwen di ok, pa gen pwoblèm. Kounye a Carel, m antre Ayiti, m ap kòmanse chèche, m ap mache kay sponsò pou m jwenn moun ede m pou bèl mi a wout nan kontra a. Lè mwen isit, mwen menm chita, premye moun mwen chita avè l, moun nan di m you know Atani, I understand and I'm ready, I'm gonna help you. Konbyen kòb ou bezwen? M di l tan kòb, li di pa gen pwoblèm m ap ba w 10 mil dola pou w soti nan kontra a. Premye moun ki di sa ban m 10 mil dola. M a chita kay yon dezyèm moun, dezyèm moun nan di m you know what, I understand, I'm gonna help you, m ap ba w 10 mil dola, sa fè 20 mil dola m gentan konnen m ap jwenn ok. Mwen tounen isit mwen mande l chita, mwen di, mwen di, mwen jwenn kòb la, mwen di mwen jwenn, mwen jwenn, m ap jwenn kòb la, sponsò a ban m kòb la, m di men kounye a, M di, men kounye an, an nou wè ki jan wap ka, ki jan w vle pou m fina kontra a. Li di m, oke, lap prepare yon kontra pou mwen. Lè l vin ak kontra a, Carel, mwen chita nan kontra a, madam nan di m konsa ke event mwen fin peye 45 thousand dollars la, lap toujou gen 50 pousan sou yon pwojè l pa met deyò. Mezanmi, come on! M di, ou pa sòti yon pwojè, pa vre? Ou pa mete pwojè a deyò, poukisa kounye a pou m fin peye w 45 mil dola? Epi kounya ou vle pou m bo 50 pousan sou li ankò. Li pa bon pou mwen. M di l pa bon pou mwen. Wi but eske atan Annie eske w te siyen kontra sa a? Non m pa siyen l. M pa siyen l. M di m pa ladann li pa bon pou mwen. Sa vle di kontra 45 mil dola ou pa siyen l? Li pa siyen. M di l pa bon pou mwen m tounen lakay. Ok. M byen kontan ke w di sa.
Wi. M di li pa sou mwen. Li pa bon pou mwen m pap siyen l. M pa dakò l. M tounen lakay mwen. Lè m chita avèk moun kòmsi moun ki alantou m. M gen yon moun ki ede m anpil isit se moun ki te antre m yo. Li di m you know what? Se ou k fè lajan. peye l. Li te travay nan pwojè a vre, ba l 50 pousan an, mande l yon payment plan, peye l pou kontinye paske w paka kanpe nan mizik, ou paka kanpe mizik ou. M di l ok, pa gen pwoblèm. Mwen rele l, mwen di you know what, I agree. M ap fin, m ap peye w, m ap ba w ten thousand dollars, epi every month nan kòb m ap travay, Carel m se yon moun ki rayi nine to five, m al fè nine to five, mwen sanble kòb nan 2 mwa m fè 10 mil dola! Ok map fè 2 zè tan prantre chak jou 2 zè tan ale 2 zè tan tounen poum peye kòb la ok se pa moun mpa jwenn okenn sponsò mwen men kenn moun mtravay di poum fè 10000 dola lèm fin fè 10000 dola a mwen bay Moses avèk Jensen mdi Moses a Jensen men cheri al kotel di ke mwen jwenn kòb la map bal 10000 dola plis map bal 1000 dola chak chak ee chak mwa poum ka li fin pran 10000 dola l kay li pa janm di mwen l pa remèt mizik li pa remèt anyen.
Ok. Men, tande Annie, lè w fin di l, sa vle di ou pa gen pyès kontra ke w siyen avè l pou 45 mil dola? Vye zye lanmò ziz pale avè l, paske se yo menm, m pa vle, m pa vle nan bagay sa ankò. Mwen di mwen menm, m pap antre nan bagay sa ankò paske bagay la twòp pou mwen, m pa ladan l ankò, m retire kò m ladan l. Mwen kite Dieu Cena Moses jere l. Mwen di Moses, m di Moses Dieu Cena, res, m di make sure, make sure ke nou jwenn kòb la, ok? Nou jwenn kòb, nou jwenn li ba nou yon kontra pou lè n ap bay kòb la. Yo di non pa gen pwoblèm. Li, yo, yo, yo ba, yo ba l chèk la. Yo ba ou chèk ten thousand dollars. Jiska prezan, ki pa, mwen menm nan tèt pa m, ou te, e sa nou te pare, parèt? Se sa nou te di, pa vre? Lè w fin fè, lè w fin fè l, ou fin pran kòb la, mete, mete, mete m deyò, lage m! E m pa gen pwoblèm pou m ba w 50 pousan. Ki sa m fè jodi? Kounya, tande, tande, Annie, ki, ki dire kontra a kote siyen an 2017 la? Konbyen tan? M kwè se dezan l te ye. Enben, sa vle di l fini an 2019 la, alò? Li te di ke l ap soti yon albòm nan kontra a, lè l soti albòm nan l ap pran 50 pousan. Se se sa l te ye. Men albòm pa an soti, mizik pa an soti. Kisa m fè?
Kisa ki fè m kisa ki fè m merite pou w vin wòs enemi m kounya? M konprann ke ou gendwa blese, ou gendwa santi ke m pa t dwe ale paske ou rantre m nan fanmi ou whatever whatever but sa se lavi. Lavi, nou gendwa ansanm la, nou pa ka avanse, fò n aksepte l. M pa ka kenbe w, fò w pa kenbe m tou, fò w kite m ale. Mizik se lavi m, se mizik mwen fè pou m goumen, pou m kanpe tèt mwen. Ok, kounye a, 2 janvye a lè w anonse Ke mizik la pral soti a ou pat janm tandel ankò? M pa janm tandel.
Se son semèn avan avan mizik la soti e mwen rele Wanito. Carel, m vin rive yon kote m paka ekri ankò. Map mache nan studio pe nan studio m paka fè anyen m paka ekri. Mwen gon lòk nan lespri m. Ok. Mwen ekri mwen ekri mwen ekri Abdias lage. Mwen di Abdias m pa gen anyen m ka fè non. Li di m ah map fè Wanito Bon bon mizik. Abdias, Abdias goumen. Abdias kanpe. Son mizik yo te gen depi nan lòt pwojè yo. Mache mizik. Bon bon, ou vle dim ke ou pa janm renmenm nan, pa t anrejistre pandan w te sou wout la? Se nan men Wanito mache l pandan kowonaviris la, Carel.
Te m ba w ti dlo ankò, kontinye pale. Carel, se pandan kowonaviris la wi mache, mache, mache, mache, mache mizik la nan men Wanito. Carel, lè m ap peye kòb mizik la, se yon semèn travay mwen fè. Ok, mwen fè yon semèn travay, mwen voye, mwen voye transfè a pou Wanito, pou Wanito vann mwen mizik la wi. Wow.
E kòman, avè, ak de ki dwa ke lap, ke lap, ke lap, ke lap bloke mizik yo la? Pou l di ke se copyright lap bay YouTube copyright. Ou konn sa k fè m mal plis, Carel? Se paske ke lè m al gade sou YouTube, YouTube di ke mizik sa se pa mizik mwen. M fè, oh! M di, mesye, mwen achte mizik mwen. Se, se Abdias ki ede m. Mwen menm, mwen panse ke son mizik ki t anrejistre pandan w te sou kontra. Non.
Non! Waw!
Non!
Li pa gen kenn rapò! Ann ale pou n kale bagay la yon ti kras. Sa se te yon relasyon pwofesyonèl ke w ap pale la. Wi. Men o nivo pèsonèl, nou pa gen zanmi an komen, nou pa, nou pa devlope kèk relasyon prive? Mwen te plen zanmi an komen, men mwen vin rive yon, mwen vin rive yon kote, Mwen vin rive yon kote m oblije koupe tout zanmi. Banm di w poukisa. Kòmsi m santi even even me against the world. Mwen santi tout moun leve kont mwen Carel. Pa gen moun ki kont ou Anie. We love you, we love you e ou gen anpil talan, ou gen motivasyon and I know mwen menm konnen jan ke ou anvi sa ke ou menm ou genyen la a kounye a. Jan ke ou travay pou li. I know that. Carel, e kòmsi m poko te tout zanmi nou te gen an komen, mwen retire. Ou konn poukisa m di Geno a? M pa vle m ap di bagay ki ka deranje l. L ap di, moun ap vin di m men sa l di, moun pral di l men sa nou di. Kounye a la, pou nou nan, pou nou gen plis pwoblèm ke kote nou ye deja a. M pa vle pwoblèm sa yo. Mwen koupe tout moun. Ok? Mwen kanpe tout moun. Mwen pa nan pale ankenn zanmi l ankò. Menm atis m fè mizik avè yo, mwen retire kò m paske m pa t vle tout bakenfòs sa yo, Carel. Kounye a la, tout moun ap di m konsa ke, o, ou, ou, e, em. yon bèt nwa ou blesel paske li te vle li te vle ou rive m di men si w te vle m rive nou pa ka travay ansanm. Kidem di w pa gen pa gen sa ladann ou te siyen yon kontra avèm m gon pwoblèm pèsonèl avè w wap rezilye kontra an nan bon tèm epi tout moun fè wout yo pa gen zafè pou mwen menm pa gen zafè fè moun mal oubyen anpeche moun evolye alòske jisteman nou kapab ansanm rezoud yon pwoblèm Annie cheri doudou mizik lan trè bèl by the way mwen mwen byen renmen li Men kounye an, an nou pale de lòt bagay. Ok. Èske w panse ke fanatik k ap gade w la, piske mwen gen moun ki di ke yo anvi sipòte w, kapab sipòte w, jwenn fon pou rezoud pwoblèm lajistis ou, ou di mwens fin peye kloz rezilyasyon kontra ke w te genyen? Ede m se pou ede m panse ke m nan yon sitiyasyon kounye an, m ap toujou kontinye travay pou m ka kontinye peye l. Si yo menm yo vle ede m tou, I'm very like, thank you. Men m pa ka bay mizik vag, m pa kwè yon jou tou pèsonn ap konprann. M pa kwè pèsonn. konprann nan ki nivo, nan ki nivo ke mwen renmen mizik, m pa ka bay mizik vag, si yo vle ede m, ke yo ede m ka.
Se konsa avèk anpil emosyon ke Anie Alerte ap eksplike kòman moman yo difisil pou li e karyè l an je la. Li prè pou l resevwa èd nan nenpòt fason ke yo ka ede l pou l soti nan sa l ye a, yon fason pou l lib ak tèt li e kontinye pote mizik pou fanatik yo. Nou seleksyone 20 moun ki te kòmante avèk Noti Gang nan 5 videyo pou pi piti pandan semèn pase a, e sesi yo te kòmante a la segond. Gen anpil moun ki te kòmante bonè nan 3 videyo, men moun ki kòmante nan 5 videyo jan nou te pase konsiyn jwèt la ap toujou pran plas devan. E tout moun non w poko site, nou note yo yon kote. W ap gen plis chans pou w genyen semèn k ap vini yo.

Answit, n ap bay ak 2 moun ki fè pati lis 20 moun sa k ap viv Etazini. Ou elijib pou yon earbud e n ap ship li lakay ou pou ou. Ou pa bezwen vrèman fè pati 8 moun ki genyen yo, depi ou fè pati lis 20 moun nan. Moun ki genyen yo, m ap pin yon mesaj anba nan kòmantè a pou reklame mini telefòn yo. E si tout fwa ou p ap ka resevwa l, ou ka toujou voye l bay yon lòt moun ou Ayiti ou Sendomeng. Mèsi dèske ou toujou la pou sipòte Mensaki Atis. Yon remèsiman an jeneral ak tout abone yo. Nap kontinye poun pote plis satisfaksyon pou ou. Kontinye sipòte travay la e ou pap regrèt. Se te enfòmasyon sa nou te pote pou ou, babay a la pwochèn pou yon lòt video.